Jardin Charitab, di kote Ansafolè, lakou Sentàn, Grann Sentàn Charitab, pran dosye a a kè, yo pran dosye a, e tout moun k ap travay, k ap lapante, k ap ede moun priye nan pye sen sa a, yo reponn pou yo akonpanye nou. Mwen te rann mwen ankò di kote yon sen ankò yo rele Sen. Sent Filomiz, ke nou konnen se yon manman ki toujou la nan kesyon jistis, lè moun gen pwoblèm y al mande pote nan al mande sekou, ki toujou vin o sekou a moun, sa se di kote Bodmè, di kote Limonad toujou dan le nò. Answit nou te fè nan pakou lakou ke nou te vizite, nou te vizite kay manman Boran, Balenbe. Goran ke tout moun konnen se yon sen ke lè w depi w pa antò w al dèyè jistis ou mande jistis depi w kwè w ap chè w ap jwenn jistis nou fè ankò retou nou te sen jan batis nou pase de sen jan batis M tonbe di kote La Nativite ak Île du Nord, m sot ak Île du Nord nou tonbe Plaine du Nord, Sen Jak Majè. Sa vle di nou pase nan de sit ke nou konnen ki kapab akonpanye nou dan lapriyè. Tankou nou di, batay n ap mennen la gon bagay ki pi fò ke li. Sa mesye yo ap chèche fè a, sèl bagay ki ka konbat nou, ki ka ede nou goumen avèk yo se lapriyè. Se jenou nou, se le mas kredi a tankou m di nou, paske yo menm yo gen lajan, yo gen kontwòl jistis lan, dabò sa ki entrige m, ke m santi ki boulvèse m anpil, se fason yo ta pran jij Denis Cyprien, se kòm si lè w gade antre lè lign, jij Cyprien se ta yon jij ki pran an otaj, ok. Nan yon premye tan wap gade avèk elan devouman li lanse nan batay pou pèmèt te gen yon ansanm de limyè ki fèt men answit lè w vin gade atitid yon nèg tankou mèt yon sèten mèt Samuel Madistin ke nou konnen k te jwe yon wòl enpòtan. Nan prepare òdonans, dapre sa yo te di, nan prepare e kòm moun ki te prepare òdonans, ekri òdonans pou jij Westher Voltaire k ap chèche gen kontwòl jij Cyprien, e m pa ka konfime a san pou san, men dapre lè yo di, e moun k ap di l pa nenpòt moun ki di l, lè m wè entèvansyon Guerdy Blaise, e ke nou konnen se avoka kriminèl yo, nou konnen avoka. E Guedy Blaise se youn nan moun ke la jistis tap pouswiv nan kad dosye Dorval nou konnen ki tal kache an Frans ki tounen jodi a avèk anpil awogans san okenn esplikasyon ke nou wè k angaje nan batay ki li menm tou se avoka Antoine le Vob e lè nou konnen fason Vob yo Vob et Fils te gen manda damne kont yo epi nou wè kòman yo antre nan kare jij avèk otorite pik soti tankou prezidan m pa konn si w konprann sa yo se de bagay ki mete dout nan tèt nou men nou pap ret kanpe paske nou pran nan yon konplo yon kat pelenaj konsa sent filoniz ti sentane nan imaj. E Sen sa yo pase se pa e de tò. E nan imajinè nou se konsa li ye. Donk si w pa an tò, donk gen bagay ki ka fèt. Bon sa se konsa li ye. Pou mwen m kwè gen bagay k ap fèt. Men e ann di, ou pa panse li ka gen yon repèkisyon kòm se negatif sou sa k ap pwosese jistis la? Non.
Nan jistis mwen nou map mande M pran jenou m, map lapriyè espri Map mande syèl la, map mande kòsmòs Akonpanye m paske nou pa gen fòs Pou n gouman nèg sa yo pote nou sekou Nap chèche boukliye Nèg yo gen kòb, yo gen zam, yo gen bandi Yo tou pwisan, yo pran yon jistis an otaj Ou panse si efektivman nèg yo te de bòn fwa Jodi a 5 an aprè Pou bwa kale gen menm yon moun ki enkilpe, menm yon moun ki kondane nan asasina Jovenel? Non! Sa vle di pou mwen menm, tankou m te di, jistis la gon premye faz ki te dewoule Ozetazini, gon dezyèm faz nan tribinal federal gen 4 moun ankò kondane, gon twazyèm faz kounye a se faz moun ki pi danjre yo ke yo ta dwe tande la, se moun ki finanse, les auteurs, co-auteurs. Pase egzekitan an pa tèlman pwisan pase sa. Èy se 2 moun yo pran yo bay djòb. Men otè, ko-otè, moun k al chèche moun pou vin egzekite Jovenel Moïse yo, moun ki finanse Jovenel Mo, ki finanse asasina Jovenel Moïse yo, yo nan pouvwa, yo minis, yo nan dwazimen, e yo nan kou dapèl, yo nan kou kasasyon, yo gaye, yo nan CSPJ, yo gaye pasi e pala. Ou konprann? W ap gade. On jij denstriksyon mete manda de pèkizisyon kont Pierre Esperance pou konstate sa pase kòm il nèt a la pòs. Jij la pa gen otorite pou fè pèkizisyon kay yon endividi ke li estime ki enpòtan pou li nan kad ankèt l ap mennen. Sa vle di, pou nou menm, bagay la grav e n ap met kò nou deyò. Si nenpòt jan jistis la vini, n ap pran l wi. Kote nou pati an, kote w wè n al dèyè jistis la, sa k vini kòm jistis la, n ap aksepte l, paske se Espri k ap bay jistis, se luil la k ap bay jistis, e pa nou k ap bay tèt nou jistis. Nou pa la pou n bay tèt nou jistis, men nou di, èske sen yo, espri yo, kòsmòs la, moun ki konn lapriyè yo, èske yon moun ka antre anndan kay yon moun ou al touye l, epi se moun k al touye moun anndan kay moun nan ki gen rezon? Lè sa a. Espri yo ap di nou, wi moun yo gen rezon, men si yo pa gen rezon tou, y ap jije yo tò e rezon. Ann konsidere ke ou menm ou se yon senp senpatizan, men gen madanm prezidan, gen pitit prezidan, èske ou panse e. N ap wè nan kad batay m ap mennen la. Pa rapò avèk sa Jovenel Moïse te reprezante pou peyi a, lè l te di ti rès la pou pèp la, vle di Jovenel mouri pou nou tout. Pa gon moun ki pou espesyalite, ki pou lejitimite ke lòt nan batay pou jwenn jistis pou prezidan nou ke yo asasinen. Se pa de on sitwayen, se pa on senp sitwayen, se pa on nèg k ap dòmi lakay li k ap chèche manje pou madanm li ak pitit li epi yo touye m ap chèche jistis pou li. Non, m ap goumen pou yon nèg ki te prezidan. e ki te deside akonpanye yon pèp ke mwen m t al vote, mwen te yon moun, youn nan moun ki t ap kowòdone kanpay elektoral li, m te youn nan moun ki t ap mache avèk li, m te youn nan moun ki te kwè nan pwojè l, nan vizyon l, nan filozofi l. Wè? E sa vle di mwen viktim o menm tit ke pitit li, ke madanm ni, paske e se pa paske Jovenel te dwe ap fon bagay pou mwen pèsonèlman pou m te wè ke Jovenel pa merite mouri jan l mouri an. Eske nou konprann? Or, mwen menm avèk defen an, nou te gen yon akò ansanm. Menm lòske l mouri, m ap akonpanye l, m pa p abandone l. Sa vle di, nan sans sa a, se ta byen si chak lòt sitwayen, konpatriyòt nan dyaspora a, e m ap di mèsi avèk yon ansanm de konpatriyòt ki te akonpanye m, ki te pèmèt Mwen fè vwayaj sa a, e gen de kanmarad, bon kanmarad tankou Jude Okay, nou te genyen akoum kòm moun ankò k te akonpanye nou nan demach sa yo, ki menm pran avyon kite Okay, travèse pou fè solidarite avèk mwen, se te Pierre Simon Georges, yon ansyen minis. sou prezidan Jovenel Moïse, ansyen minis de lanviwònman, m te sezi wè lè misye aprann mwen Okay, li pran avyon sot depi Okay pou l vin fè solidarite avèk nou apre tonè Okay. E nou remèsye kanmarad Montes, nou remèsye yon ansanm de moun ke nou pa vle twòp jalouzi pou pa gen jalouzi pasi e la, ki te akonpanye nou, e moun ki te resevwa nou yo tou nan Nò, nan Nòdès e Nòdwès. espesyalman moun ki nan lakou kay Grann Sentani Charitab, nou remèsye yo pou akèy, pou akonpanyeman ke yo te ba nou, e answit pou fason tou yo te akonpanye nou nan lapriyè, batay, paske tankou nou di, sa nap fè la, si yo pa vle pran n oserye, se yo, men si yo pèsiste, batay la ka pran lòt faz, paske mwen di jan lajistis ayisyèn ap mennen. pwosè Jovenel Moïse lan, yo ka trennen nou nan sa yo rele nan yon sòt de eksitasyon a la vyolans. Vyolans lan ka pran tout fòm. Paske tout priye n ap priye la, nou poko janm mande li menw lwil pou nou di vanjans non. Non, nou sèlman mande jistis. Men si yo fè yo an rebelyon kont lè sa a kont lwil la, lwil la pete fyèl yo, m pap responsab. Ou panse lwil sa a ka pwovoke yon ensitasyon a la vyolans? O!
Li gen dwa pa jeneral, men li ka fè vyolans. Lwil la ka fè vyolans sou moun. Kote w ka kache pou jistis Bondye a pa jwenn avè w? e se sak fè mwen menm m pa kwè nan vyolans m plis kwè an nou lapriyè ann motive moun yo angaje nou davantaj nan kondwi lwil maskriti a avèk tout sa sa mande pou nou kapab abouti a yon vrè jistis kote nou pap pran inosan men n asire nou se moun ki patisipe nan krim nan ke sak te nan laprès ke sa k te nan dwazimen, ke sa k te nan pati politik, ke sa k te nan sektè ekonomik, kèlkanswa kote w te ye a, depi w te patisipe din fason ou din lòt nan demach pou touye Jovenel, fòk ou peye pou sa. Eske Rosemond Jean sa pa pral debouche sou yon gè lòske dènyèman nan yon seremoni ou t ap fè devan kou dapèl, ou di genyen nan moun ki enkilpe yo, yo menm ki ap boule maji bò kote pa yo? Non men, sèl sa m konnen, nèg k ap boule maji yo, mwen menm se pa maji m ap boule, e pa kay bòkò m ale, pa maji m ap boule mwen menm, se Bondye m ap lapriyè, se sen, se lè sen m ap lapriyè. A vle di pa gen fòs ki ka goumen avèk fòs sa. Ou wè? Se larezon, pa gen okenn fòs ki ka goumen avèk larezon. Ou konprann? Se la fòs, la rezon, se yo nou mete an evidans. Eske Jovenel te dwe mouri jan l mouri a? Ok, si l pa t dwe mouri jan l mouri a, bay bay fanmi Jovenel jistis, e se sa k fè m kwè nèg yo malgre nèg yo al dèyè nèg sot tout an Afrik la vin goumen pou yo etèn pwosè Jovenel la, yo pa kapab paske bourik la verite se tankou bourik. Ou mèt pran avyon vole, men bourik la li menm lap mache, men ap gon koz kanmenm pou verite a rive menm kote avèk avan mansonj lan. Sa vle di pou nou zot, tankoum di, komemorasyon 7 jiyè nap devan kay prezidan Jovenel Moïse. pou nou komemore e nou envite tout kamarad, tout fanm, tout près pale, près ekri, près televize, tout konpatriyòt k abitye sipòte nou nan demach sa yo pou wè kòman nou kapab pèmèt komemorasyon an fèt. Tankou m di moun, pa gade sou ni pitit Jovenel, paske si Jovenel te rete ap pran swen pitit li a madanm li, li pa t ap mouri. Si Jovenel te rete otou. nan jaden bannann li, li t ap pran swen pitit li, rete nan biznis li, li pa t ap mouri. Se paske l te vin bay Ayiti yon kout men ki fè Jovenel mouri jan l mouri a. Ki fè yo asasinen Jovenel jan y asasinen Jovenel la. Enben pou sa pa repete ankò, fòk nou fon bagay pou nou tras yon egzanp pou yo pa janm touye yon prezidan nan kondisyon parèy.